Anglè w la w ap travay sou li, kreyòl pa m nan m ap travay sou li. Kadilak avèk Faby! Kay nouvo slogan gen sou beton an la. Nou fè bagay sa wi.
Bon bagay e map salye tout tout super branche Bentley TV show yo la so kadilak la avèk kreyòl la nou sot ba yon bèl pèfòmans e deja nou la e ou konnen nou fatige se vre ou konnen enèji fi avèk enèji gason se pa menm bagay men Bedjine gentan li menm gentan nan nan machin Li pral fè ti repoze paske l gen vòl bonè ou konprann. Mwen m la pou n fè ti pale, fè ti koze avèk fanatik yo la. So bon Modo, aswè a bèl pòfòmans. M pa konn m pa konn ki kalite konpa n ap lage la a but se yon konpa lou. Wi nou.
Paske yon diferans son ke n ap bay la a. Mwen konnen e.
Antrènman toujou pote abilite. Depi yon moun ou practice anpil, wap vin abil nan sa wap fè a. M panse ke djaz la nou repete anpil, nou gen hit, fanatik yo renmen nou, e de jou an jou nap nap aprann nap aprann de kritik moun ap ba nou, epi nap nap nap nap pote bon mesaj nan mizik nou epi nap bay bèl pèfòmans, nap nap satisfè fanatik yo. Kounya la a, m wèw ke M wè vibe soti avèk album ou sou ou sou album vibe la m wè ou gen anpil pwojè ki na ki na wout eske wap travay ansanm avèk ki oun ankò wap travay avèk? Ah bon aprè vibe m panse ke gen anpil djaz m travay avè yo menm lè vwa m pa sou album yo oubyen mizik yo men kanmenm mwen ekri mwen ekri pou yo e m poko ka di ki ki djaz paske m oblije kenbe pwa jessi a. M panse lè album yo soti lè sa map ka pran full kredi m men Joe M e album vibe la m fè 2 mizik sou li e m panse ke gen yon pakèt lòt pwojè kap vini plis pwojè pèsonèl pam e pwojè pam avèk Bedjine tou m panse ke moun yo mèt Kounya la ou di pwojèk pa w ou gen yon ou gen yon single kap soti deyò paske ou poko mete album la deyò non? Ahm album nou sanse prè album nou sanse prè men pwoblèm nan ki fè n pa mete album nan deyò. Sèke ou konnen gen anpil ensekirite sitou Ayiti nan moman e nou pa wè nou menm ki pral fè yon albòm pou nou pa pèfòme l Ayiti tou. Ou konprann? M panse ke se sa k fè albòm nan poko sòti. Men moun yo ann espere sa sa a ap fè yon ti kalme nan peyi nou e pou 2024 k ap vin la lè sa a nou kapab jwenn yon bèl albòm de Kadilak avèk Bedjine, yon albòm duo. Men sèl sa m ka di. E gen bagay kap kwit. Bedjine gen bagay pèsonèl li. Mwen menm tou m fèk sòti yon mizik la ansanm avèk yon atis etranje ki sòti Gana, se son sipè sta nan Gana ki se ki rele Wendy Shay. Se yon mizik se vre n pa met twòp twòp kreyòl ladan l. M te sonje w kèlke mwa ke sa lè nou t ap pale sou sa ou te di sa wi. Mizik sa li fèk li fèk rilis. M tou konseye moun yo al gade l. Epi m kapab di moun yo mèt rete tann an jiyè a y ap vin jwenn 2 bon bagay. M pa konnen Si lap pou kont mwen si bedjina pou kont li si lap ansanm men rete branche nap jwenn 2 bon bagay 2 bon bagay
so kounya la album la kapab sòti la eske nou ansanm or nou gen bagay eske ou fè pati paw li fè pati pal nou fèl ansanm. Pou album nan son album duo kote ou ka jwenn anpil mizik kadilak avèk bedjine konsa tou sou album nan wap jwenn bedjine pou kont li wap jwenn kadilak pou kont li Men moun yo mèt rete branche, nap bay moun yon bèl album, yon album ki ka petèt gen 10, 11, 12 mizik, sa depan. E m panse ke album nou sanse prè. Se janm diw la, se ensekirite ki koz nou poko lagel paske nou ta renmen ap pèfome album nan Jeremi, Jakmèl, Miragwàn, Tigwav, Wanament. Fò li bèt on pil kote Ayiti. Eske w panse ke Ayiti, menm si ou pa fè l kounye a la, ou lage li nan kòmansman ane pou ane pwochen k ap vini a, eske w konprann Ayiti ap prè? M gon presantiman, m pa konn sa k fè sa, m santi bagay yo p ap rete konsa. M santi nou nan dènye lèvo a la. M santi nou nan dènye lèvo a la pou Ayiti pran on souf, pou nou ale sou ray devlopman, sou ray chanjman. M panse ke sa a se konsyans pou tout chak grenn Ayisyen pran, pou nou met tèt nou ansanm, pou nou Pou nou pou nou pou nou trase yon egzanp nan mond lan. Ou kapab wè menm la a, menm vwazen nou Sendomeng, nou te nou te konn ap okipe gade kounye a yo gentan pi lwen pase nou. M panse ke si n detèmine, nou gen devouman epi nou nou konsyantize nou, nou met tèt nou ansanm, e pa gen anyen nou pap fè. Hum.
So, kounye a la a, nou pral, m konnen ou di albòm la pral sòti ane pwochèn, ou gen anpil atis ke w ap travay ansanm avèk, M bezwen pale anvek on atis spesyal nou de fè la nuit de jèn de gen on bagay on dezod ki de pase nan la nuit de jèn ou ka esplikem kisa ki de pase pukisa Bedjine de soti avek chan anvan. Bon e pwoblèm se pat on dezod se pat on dezod em vle pou tout moun klè e nap gade tout san fwa nou poun pale pou moun konprann se pat yon dezod. La nuit des jeunes tap fèt avèk yon pakèt bann bèl atis, krèm atis sosyete a genyen, ou kapab wè te gen yon pakèt bèl atis ki te nan line up la men pa kont wap jwenn Kenny fè mizik avèk Richard, Kenny fè mizik a Rutshelle, Rutshelle fè mizik a Osval, Rutshelle fè mizik ak Kay. M panse ke se t on bèl line up pou lane dè jèn. Bedjine fè mizik ak Richard pou moun yo te show up on bèl bagay ki pou rete pou mizik ayisyèn nan. Men, te vin rive on lè, m vin gade m wè tout moun ap fè pati pa yo. Lè m ap di fè pati pa yo, w ap wè entèl p ap rele Kenny, entèl p ap rele entèl, tout moun ap make sure se yo k pou chanpyon sware a. Men nou menm, K-dilak, Bedjine, Ke nou gon pwojè nou fè avèk Richard, ke nou genyen pousantaj sou mizik la nòmalman nou pat pèfòme mizik la se sam vle moun yo konnen Bedjine te pèfòme pati pal la anndan mizik la men si Bedjine pap rele Richard ou Richard pap rele Bedjine pa gon jan pou Bedjine fè silans sou pati pal la epi lè pati pa Bedjine nan rive pou Richard just fè pèp la chantel Epi Bedjine rete bra kwaze, pase Bedjine gen pousantaj pal el gen kredi li gen sou mizik la tou. M te verife sa wi m te al tcheke mwen di oh yo tou le 2 gen Yeah li gen credit sou mizik la li ekri sou li e pati pal la pati pa Bedjine la se mwen k ekri l e se Bedjine ki fè melodi a li gen pawòl pal ladan l tou el gen kredi sou mizik la li gen dwa de pèfòmans tout bagay sou mizik la se sa m vle pou le gran piblik konnen. Bon sak tap pale nan lari a paske kay de fè de gen yon fèt m bliye kilè sa Bedjine pat vini kounya yo de di ke ou konnen se renmen l te renmen avèl kounya la ou pat vle pou madanm ou bagay ou konnen pawòl kijan ayisyen yo ye nan men ou konnen lari a li kreye pèsepsyon pa l yo di sa yo vle men. Nou tout konn verite a e fèt sa k t ap fèt Nouyòk la, m panse ke se paske s on fèt ki te petèt mal planifye bò kote pa Ban m eksplike w Si pa egzanp, on bon jou, Richa Cavé leve, li wè l nan line up ansanm avèk Michael Grand san yo pa menm di l kòman l ap santi l. Se menm jan pou nou. E se pa t yon pwoblèm ki te genyen vrèman vre, se petèt kominikasyon ki te mal jere ant staf staf kay ak staf Bedjine. Se pa yon pwoblèm pèsonèl ki te genyen. Dayè ou te vin jwenn nou nan La Nuit des Jeunes, ou konprann? Se just ke yo te sòti line up la san, san, yo te just ekri, yo mande pou yo book nou. Men pa kont nou pa. Nou pa wè Nou pa konprann anyen se just rete n rete n nou wè sou sou rezo yo epi on on flyer show up Paske ou pa konn konnen sa li ki te pa sa ki li te pa vin bèl deranje tou. si w wè ke ou konnen Bedjine ap la kni li pa vini ou konprann cuz moun yo vini pou wè li kni yo li pa la ou konprann. Non li te sòti nan line up la Wi. se ke se pa se pa ke li te afiche epi li pa vini e sitou m panse ke jan m di w la se yon pwoblèm de kominikasyon staff Djaz la te mal jere ak staff pa m. Tout bagay fèt sou planifikasyon e antant. Ou konprann? Tout bagay pa fèt ak gwo ponyèt. Èske ou konprann? Menm jan m gen respè pou biznis pa yo, se menm jan tou mwen vle pou yo respekte biznis pa m tou. Paske biznis pa m nan, se li menm ki la a, ki ban m manje, ki ban m rad, ki ban m kay, ki ban m everything. Menm jan w sansib pou biznis pa w la, M vle w sansib pou lòt biznis pa moun tou. Bon se biznis fèt an dyalòg e an patenarya. Èske w konprann? Ou ka leve pa gwoup ou anyen tou fè l. Ou konprann? E jounen jodi a m pa ka annik leve pou m fè yon flayè, m just rete m afiche Richard Cavé pou vin jwe. Epi m bliye tout band kay la. Non, pa konsa. E sesi, sa ki te vin pase pou la e pou line-up sa, m pa konnen si se yon pwoblèm oubyen ke yo gen ansanm avèk mwen. Yo te bouk. Ki yon ki ta gen yon pwoblèm ansanm avè w? Non, gen bagay ki pap ka di, tande, gen bagay ki pa petèt ka deklare nan mikwo a la. Men, kwè m si w vle, ni ekip pa m ni ekip pa lòt djaz la, yo petèt konnen kote sous pwoblèm yo ye. Èske w konprann? E, e deja, ban m, ban m di w yon grenn bagay. Si pa egzanp ou konnen mwen menm avèk Bedjine nou an duo. Wi.
Nou pa jwe separe pou le moman paske se sa ki bon pou biznis nou. Wi. Nou pa jwe separe se sa ki bon pou biznis nou se konsa konsèp la ye. Epi ou menm ou on pwomotè epi ou vini ou di m m vle bouk kòm yo pa jwe separe m vle bouk djaz yo a. Epi ou peye pou Kadilak avèk Bedjine vin pèfòme pou ou as a band. Epi on bon jou swa ou leve ou wè Kadilak nan flyer epi m retire non Bedjine. Ou byen ou leve ou wè bedjine nan flyer ou retire.
Bon bon mande w yon bagay si yo bezwen Bedjine sèlman kòmsi Bedjine ap chante avèk plizyè lòt chantè kounye a yo di you know what nou bezwen Bedjine èske sa ap yon Sa pwoblèm? trè posib, li trè posib men si pa egzanp mwen menm m chante avèk Mayko Giran, Mayko Giran bezwen Kadilak Lap pale avek staff mwen lap di bon mpa bezwen duo a non se just yon mizik map bezwen pou pou kadilak vin chante avem mpa bezwen komsi poul jwe mizik pèsonel pal se mizik komsi mfè avèl la poul just pase nan show mpa gen pwoblèm men konsa tou Mayko Giran paka leve yon bon jou epil just fè line up li lage nan sanl pat pale avek staff nan. Oh non non kominikasyon son. Se sa m di w se pa. Se pa ke l pa posib, banm di w imajine w Bedjine gen yon pakèt lòt mizik ki pral sòti avèk lòt atis, avèk lòt djaz ke nou pral genyen, men sa pap anpeche yo pèfòme. E sa pat konn anpeche tou Bedjine te konn pèfòme avèk Kay. Èske w konprann? Wi, m konprann. Oh, m konprann wi.
But fò moun yo ka konprann sa tou. Yo te konn pèfòme.
Yo te konn pèfòme.
E sa ki te vin pase se ke si m gen yon pèfòmans epi Bedjine vin nan sware. On djazz peye Kaye li peye Kadilak Bedjine vin jwe. Pa egzanp li bay Kaye on kòb li banm on kòb. Epi Bedjine vini li jwe pou kont li, li jwe avè m, li jwe a Richard. Sa vle di Sa fè 3 fwa.
Sa vle di Bedjine fè pèfòme pèfòme plis fwa pou on sware. Sa vle di se moun ki ta sipoze touche Pi plis. Of course.
Ok lè Bedjine fin jwe djazz Bedjine peyel kòm sa dwa lèl fin chante pou kont li avèm epi lal chanje rad anpil fwa kouri chanje ti mekòp pou lal pèfòme avèk lòt djazz la mpanse ke Li te di m, Ou pa bezwen peye m yon full pèfòmans, men kanmenm, e m on kredi plis pou yon sware, an menm fòfe yon
Yeah. Sa pa t rive, yo pa t rive jwenn yon antant sou sa. Ou wè lè m di li pa fasil pou on fanm nan HMI la paske fò yo, si yo ka peye on woun, ou konnen, fè fò egzanp, yo kòmsi ou sou albòm Vibe la.
Kounya la, let's say ke. Bedjine sou li tou. Ou pefome avek Bedjine Kadilak, ou pefome pou tet ou, ou pral pefome pou Vibe. Ok, m pa gen pwoblèm si pa egzanp se on sware m pa koutwazi m ka chwazi fè l. Men wap fè dèy de sware ansanm. Chak, pa bliye Bedjine se fi ke l ye e li travay pou sa. Li travay e li poul mete tèt li jou kote l ye a se talan l. Si l fon mizik ansanm avè w nou gen full credit kòmsi ant nou 2 sou mizik la. Si l vin nan sware avèk ou oubyen 2 sware avèk ou ke l pèfòme pou kont pa l, l pèfòme avèk mwen epi li fin fè on bagay ki bon pou li e ki bon pou mwen, ki pral fon bagay ki bon pou li ki bon pou ou men kanmenm ou pran tout kòb pa w mete nan pòch ou. San pa di ok kòm m wè lè w vin chante avè m se rad w achte, se lòt bagay ou gen men m pa ka peye w yon full pèfòmans non men kanmenm men sa Bon m di w, wè si wè de si m kite lakay mwen m vin chita la pou m pale ansanm avè w fò m touche Se sa l dwe ye. Se konsa. Men lè lè sa te pale atis la te di non pa gen sa pase pwomotè a gentan peye nou. E sak fè m te di, m te vin di konnya pa gen pwoblèm. Lè yon pwomotè ap book, fòk li book eske li vle pou 2 moun sa yo pèfòme ansanm tou pandan sware a. Se pa yon pwoblèm pèsonèl vrèman ki genyen. Se se just kontra yo e kloz yo ki pa reyini. Se pa oubyen se K-dilak oubyen staff mwen k ap tire pye. Bedjine menm ka gen dwa pou l defann tèt pa l tou. Paske li estime lè l vin jwe nan sware, li chante Kitanago, li chante Koupe m sa, li chante Tout va bien, li chante yon pakèt mizik pou kont li. Apre sa l pran Pou kin te marye, li pran Pwomèt mwen, li pran yon pakèt lòt mizik. Apre sa lè l fin jwe pou tout sware sa ankò pou l retounen sou sèn ankò Pou l kouri al chanje, se yon bagay kwafi y ap fè, si y ap gentan fè yon mekòp pou li, si y ap gentan, fò l gentan mete yon lòt rad. Mwen menm, ou rete tou senp ou menm. Mwen m pa gen lòt travay m pral fè. Sa vle di li gen, li fè plis travay pou sware a. Moun ki travay plis la, nòmalman fòk li touche anpil. Èske w konprann? Epi, kloz la pa t, yo pa t rive jwenn yon kloz sou sa. Se sa ki te koz pafwa ou konn pa jwenn yo sou menm stage. Men yo konn jwenn yo deja. Èske w konprann? Paske yo jwe omwen 7 a 8 bal deja pou kont yo. Yo jwe, yo jwe, yo te jwe Florida, yo jwe Boston, yo jwe Ayiti, yo jwe plizyè fwa ansanm. Se pa kòmsi yo pa t konn fè l. Sa ka rive pèp la te vle l plis toujou. Men se Se lè yo tap fè mizik yo, yo te gen cloz yo. Èske w konprann? Yo te gen cloz yo ansanm, yo fè mizik yo. Kòm mwen menm m la pou m toujou sipòte e m son moun ki gen kout plim m ka toujou ede paske se jwè m ki pral nan yon lòt ki pral jwe nan yon lòt ekip m t oblije la. Men pa kont Bedjine si lap defann dwa l m pa ka m pa ka kòmsi di non fòk ou fè sa you know. Paske mwen menm m son moun ki toujou malgre moun yo degize m yo banm on aspè on vizaj ke m pa genyen sa vle di yo pouse m devan pou yo moutre se mwen menm ki pa vle se kadilak ki di sa gon grenn bagay mwen vle moun yo konnen youn nan rezon ki koz mwen menm avèk Bedjine jounen jodia nou gen 5 an n ap file toujou n prale mwen menm m pa pran desizyon e m pa Epa mank Kamsi Kamsi peye moun se Bedjine ki jere tout bagay anndan djaz la lè gon desizyon Bedjine vin pran desizyon tout moun si yo votel yo votel oubyen m votel sa vle di desizyon Se se pa ou menm. se Bedjine ki pran desizyon sa vle di mwen menm esak fè fi toujou pi ka jere ke yon gason epa ke yon gason paka jere non paske fi toujou tout bagay yo men. Konsa. Konsa tout bagay yo byen sètòp. Se youn nan rezon, se youn nan kapasite e kalite Bedjine genyen ki koz mwen lage sa nan men Bedjine. Anpil desizyon ki pran lè djaz la pral pèfòme, lè sesi pral fèt, lè yon kolabo, lè yon bagay, lè pou yon mizik sòti. Sa se desizyon pa l.
Bedjine.
Sa moun yo pa konnen sa. Moun yo konprann se ou menm. Non. Se ou menm ki di l men sa l ka fè, men sa l pa ka fè. Non sa son pèsepsyon ke yo kreye sou mwen. pou destabilize paske sa ki fin pase moun lè Bedjine pa egzanp yon atis kontakte Bedjine pou yon featuring ou ou di mwens Bedjine pa feel vibe la oubyen li di l poko vle oubyen l poko prè pou l fè yon featuring moun nan tou lage l sou do m se mwen k pa vle men pa bliye Bedjine pa yon timoun piti Bedjine gen talan l pa yon timoun piti sa vle di l ka deside pou tèt li e si l yon kote. Se pa presyon yo ba li. Sa vle di, si kote a pa t bon pou li, li t ap fè chemen pa l deja, menm jan anpil moun ki deja separe. An n fon lojik. Si m gen biznis mwen k ap byen mache avèk yon moun, èske l nesesè pou m kraze, pandan m ap fè plis lajan anndan biznis pa m nan, pou m devye biznis pa m nan paske biznis pa w la moun ap mande l vire tounen tout kote epi pou m just mete pa m nan kanpe m al fè pa w la? An non. Ann fon lojik.
Li pa tap bon konsa. Eske m ka met pa egzanp ok. Tout kote yap mande kadilak Bedjine or yap mande kay Bedjine. Sa anpil moun ta vle konprann oubyen fanatik lòt djaz la, bon mete duo a fon kanpe, si pwomotè a mande l Nouyòk ba li l Nouyòk, li bezwen l Kanada ba li l Kanada. Se e biznis pa Bedjine nan. Li pap janm fè menm kòb. avèk lòt biznis sa. Si li si biznis li rapòte l plis, se nòmal pou l pran desizyon ki pi bon pou li. Se pa se pa ke m pa vle dayè mwen menm konn anvi krete m kraze bra m m ap ri m ti mesye men avantaj ki avantaj ki genyen m son moun ki gen le kouraj pou m ap absòbe. Pa egzanp lè moun yo ap di l, m di bon, pale byen pale mal se toujou menm pale yo kite l mache, se ke m gentan konnen mwen menm ak konsyans mwen e kijan m mwen klè ak konsyans mwen dayè kite m di w Bedjine gon foul talan, Bedjine pa timoun piti, pa gen ankenn moun ki gon talan konsa epi l ta yon kote l ki l santi yon moun ap antòtiye l kote a epi k ap bare l k ap sesi k ap se lòtbò epi pou l just Bon m kite m mande w.
avan m eskiz mwa kite m di w. Bedjine son moun ki ki vrèman lwayal se pa mwen menm ki ajoute kapasite sa nan li. Li konnen li gon biznis, Bedjine se pa chantel chante anndan kadilak. Son biznis Bedjine kreye ak kadilak. Sa vle di son biznis fifti fifti. Se pa yon biznis Kadilak, se yon biznis Bedjine Kadilak. Si m gen 50 pousan dwa, se konsa tou Bedjine gen 50 pousan dwa anndan biznis lan. Sa vle di biznis la se yon biznis li pou Bedjine
avèk mwen menm.
Sa vle di desizyon yo pa sèl mwen menm ki pran yo, m di non m pa vle sa, non m pa vle sa. Kounya m konnen lode ou fè Bedjine mega star. Eske w gen yon lòt woun ke. Non ekoute mwen pa fè Bedjine mega star ekoute m te ka toujou pran yon lòt moun epi l pa mega star ann di talan Bedjine pou bokou nan sa l ye jodi a m te gon limyè avan Bedjine se nòmal m te m t ap briye anpil moun te gentan konnen m te gen mizik ki t ap mache deja e m vin jije ke se yon bèl talan M just pataje nan limyè m nan avè l. Se kòmsi yon machin ki pa t ka stat epi w just ba l yon ti bourad li stat epi l ale pou kont li. Sa vle di m pa t ap janm kapab fè Bedjine megasta si ke l pa t gen yon talan kòmsi ki te pwòp a li menm pou l te rive sou moun yo. Eske w konp, ou kwè ke w ka fè, ou ka pran yon nenpòt moun ki ka chante pou w ka fè menm sa w ap fè avèk Bedjine? Bon, M ka pran yon moun m fè l chante, li ka chante pi byen menm ke Bedjine epi l pa rive sou moun yo. Paske gon bagay banm di w, lè lè etwal ou gen pou l briye, pyès moun pa ka stop sa. Nenpòt ti bourad, nenpòt lòt limyè ou jwenn ki klere w menm ke l pa t kadilak. Li te gen nan yon lòt atis ki mete yon limyè sou Bedjine ki gen yon limyè li pase Bedjine li menm pa se just limyè li te bezwen pase li just gen vwa k ka rive sou moun li just gen melodi k ka rive sou moun mwen menm etan done se mwen k te pi prezan se vre li te konn chante avèk moun ki gen limyè deja men sa ka rive fòs nou enèji nou vin mache ansanm epi sa te ekri pou sa te fèt imajine w depi lontan ou te konn jwenn Claudette et Ti Pyè Ann Sidewoz Etyen Mala gen lontan l pa t viv yon duo kòm sa. Panse ke jounen jodi a la, se se yon benediksyon, e se yon, se yon, m kapab di e lanati se yon favè ke l fè nou, pou nou konekte ansanm, pou nou fè moun yo viv de bon bagay. Hum. Enbyen, m byen kontan ke ou te vin chita avè m aswè a. M konnen ou gen, ou gen yon vòl pou w al pran, ou, ou gen, Bedjine gentan ale deja, so m p ap al kenbe w, but m byen kontan ke ou te chita, ou te pale ansanm avè m aswè a. Everybody you've heard it here first wè nap retire chay sa sou do kadilak paske se kisa ankò de di. Avan m ale kite m di w men kijan ke l ye avan m ale anpil nan pèp pa m yo yo ki nwa rete nan lari a yo tande yon bagay yo kwè l li pap pafwa yo konn rayi moun yo ta dwe renmen e yo renmen moun yo ta dwe rayi. Sa depan de jan pèsepsyon an kouri sou do w, de jan yo fè mesaj la pase sou do w. Sèl sa m konnen, mwen menm, youn nan bagay ki fè m toujou ap mache de siksè an siksè, se paske m son m gon kè ki pwòp e m son moun ki ede anpil jèn pwogrese tou. Se pa sèlman Bedjine, ou ka gen Buteau Jean Gamel, ou gon pakèt lòt atis, Pape John, mwen ede fè wout la. Sèl sa m ka di tout moun, e m pral fini, Se toujou menm mizisyen yo, menm kò fanmi yo. Sa tra toujou Lang a dan toujou fè ti mòde. Lang a dan toujou fè ti mòde. M panse ke s on sèl kòd fanmi nou ye mizisyen. An nou mete tèt nou ansanm. Ou t ka toujou Bedjine te gen yon pwoblèm avèk Richard oubyen Richard te gen yon pwoblèm ak Bedjine oubyen pa t gen l tou. M panse ke li lè pou nou repale, pou nou rechita sou tab la pou n di you know n ap fè mizik, n ap fè mizik, n ap fè mizik pou piblik. Nou konprann nou pa fè mizik sèlman pou tèt nou. Sa piblik la mande l, ann negosye, ann chèche yon negosyasyon ki bon dè de kote, ann pouse mizik ayisyèn nan al pi lwen. Paske se se pa anyen ki genyen, se pa pwoblèm ki genyen, se nou, se toujou menm kòd vanmi an, menm mizisyen. Ann met tèt nou ansanm, mwen menm m pap ba n manti, mwen menm mwen open pou biznis, tout djaz ki bezwen m la pou yo. Enbyen, mèsi ankò pou aswè a. Bel pefomans nap wè w kilè ankò. Mèsi Faby e nap di moun yo mèt rete branche nouvo schedule la pral sòti yap ka chwazi dat pa yo m renmen nou anpil Jean Bèlbèl se sèl nan diksyonè ou jwenn le mo succès vini avan travay li pa janm bouke travay bon bagay m renmen n anpil bon bagay.
Have a good night guys.